Bonjou e bonswa tout fanatik. Jodi a se yon plèzi pou m kapab prezante nou yon bèl demwazèl tout moun konnen l pou fòs li ak pouvwa l sou beton an e m panse ke se yon dam ki trè koni sou mache a. Alò e nou pral fè yon ti pale avè l pou l pral ban nou idantite l fanatik yo ret branche la baww.

A mwen anfòm mwen anfòm Bonjour bonsoir telespektatè non an se Luna jan nou tande la m kontan aswè a pou m reponn kèk kesyon. Bon e se yon plèzi Luna ou sou plato ansanm avèk nou e e nou konn chèn nan deja e li pa yon lòt e Oslen Volcy donk e se yon plèzi la e ou la ansanm avèk nou nou chwazi e fon ti antrevi ansanm avèw la donk e kòman ou pran sa jodi an kòman sa ye menm? Ah se yon kontantman pou mwen sou plato a pou m ka reponn kesyon yo avèk yon plezi. Dakò.
Men avan tou, èske ou pa ta renmen salye e fanatik yo? E gade kamera a epi fon ti salye fanatik yo, di di sa w panse. Fanatik yo pa janm sispann abòne avèk chanèl Volcy an. Toujou ba li love la. Aktyèlman la aprè nou fin gade entèvyou a pase bal love la. Ok Louna e jodia kesyon nou gen pou ou e nou ta renmen ou ban nou yon ti pati nan idantite ou.
Ok non an se Louna janm di a mwen soti ayiti e mwen gen 5 an depi mwen kite ayiti m tap viv an ajantin aktyèlman la mwen California.
Ok e koman sa te ye an Argentine koman koman bagay yo te ye donk kisa ki ki koz jodi an la ou antre California la e jodi an. Ok e sak fè mwen kite lòt bò a lòt bò a oparavan li te fasil al final li vin difisil. Li gendwa pat li gendwa difisil pou mwen li pat difisil pou kèk moun so e pou sa mwen kite l. Bon e e ki konsèy ou ka ou ka bay e e moun e ki gen pou pou sòti an ann mete l Ayiti lòt kote ki ki gen ide rantre ann Ajantin atyèlman la nan moman an? E sa m ka di ou gen dwa ale mwen menm m gen dwa wè l pa bon pou mwen epi w ale ou fè siksè chak moun gen chans pa yo e jis kwè nan kwè nan rèv ou.
Ok se bon antouka m panse se yon reyèl plèzi men ki desten w la pandan se tan ou isit la California e donk ki desten eske ou chwazi rete isit la ou di mwens gen yon lòt deplasman ke ou ka fè pou pi devan paske jan m ap gade bay yo la kòm si son tou bouyon ou konprann moun yo preske pa gon estabilizasyon vre a pa rapò de. Jan bagay yo ye tout peyi pa ekonomi yo pa bon donk toujou gen difikilte pou moun yo gen yon stabilizasyon viv yon sèl kote. Ok jan w dil la moun yo tounen yon tou bouyon mwen menm m pa la pou lontan e flay map flay pou m al nan gran lakou. Bon son bagay m pap ba w manti tout moun espere kòmsi bon m pa pran l konsa non mwen menm jan tout moun pran l kòmsi Gen yon pil moun ki ki panse kòmsi gran lakou an se li menm ki ki desten an kòmsi depi ou rive la ou fin viv. Men mwen m konsèy m pote pou pou jèn yo tou, ou kapab viv nenpòt kote sof ke ou dwe gen yon objètif byen detèmine nenpòt kote ou ye ou ka viv e konsa ou ka gen tout sa ou te espere yo ou ka rive genyen yo. Sa ou panse de sa? Ok, men sa m panse, kèlkeswa kote ou ye a w ap viv men pa kont Fòk kote wap viv la fò wè kisa ou ka reyalize ladan l pandan kelke ane. Ou konprann chak moun ap chèche yon avantaj. Ok se bon. Bon e Luna e poun pran yon lòt dimansyon eske ou gen pitit? Wi mwen gen pitit. Ok.
Aktyèlman la e pitit ou ap viv ansanm avèk ou ou di mwen wap viv pou kont ou? Map viv ak pitit mwen. Pitit fi mwen ki se Angela. Mwen gen 2 youn an e. Repiblik Dominikana y una vez la California. Ok eske sa ki repiblik dominiken an lap viv ansanm avèk paranl papal oubyen manmiw tout se kòm mwen te ka di yon moun pwòch ou.
Ok lap viv avèk e sè papal.
Ok sè papal antouka e janm te ka dil e eske aktyèlman la e wap viv pou kont ou di mwens e ou gen yon moun nan viw. Wi mwen gen yon moun nan vim. Ok eske li bò kotew ou di mwens e li a distans ou byen kelkon ou desten ke ou genyen li pa genyen nou chake kòmsi gen yon wout diferan. Non nou pa gon diferan non sof ke li pa tèlman lwen m a la segond depi m bezwen l m ap pran l. Ok ok si m poze w ti kesyon donk m panse ke sa pap deranje w donk ki jan de gason ou renmen ki jan de gason ki tip de gason ou renmen èske ou renmen nèg gran gran tay ou renmen nèg kout ki tip de gason ou renmen. Ok e m pa renmen gwo gwo m pa renmen gason ki fat m renmen gason ki nòmal ki gen yon gwosè nòmal ki gen yon wotè nòmal menm jan avèm ki pa gwo ki pa ba m pa renmen gason kout m pa renmen gason kout e m renmen gason ki afektye tout sa m renmen gason ki galan anpil se tout sa. Ok se bon e si si ou potko gen mari ou tap fon chwa e egzanp a ou menm ou tap fon chwa Pou te pran yon nèg nan peyi dayiti se nan ki vil ou tap pranl?
M panse m pa tap fè chwa ankò paske m gentan fè yon chwa deja. Non non non nap pale siw tap fèl siw tap fèl kòmsi ou potko te gen yon moun nan viw ou te deside pran yon moun nan yon vil an ayiti ke yon vil ke ou renmen ke kòmsi ou santiw alèz avèl an ayiti se ki vil li tap ye? Ok li tap okap. Jacmel e Pierre. Se nou 2 sa yo. Ok, Okap e Jacmel. Men kisa ki atirew e kòmsi renmen yon moun nan yonn nan 2 vil sa yo? Ok, yo toujou di, m poko fè eksperyans lan, men m toujou ap tande ke moun Okap renmen fi e yo gon fason yo trete fi yo se pou sa. Ok e pati e lòt pati e pou pou moun jakmèl menm so paske ou di e si ou kap ou byen jakmèl pou ki rezon pwòp si ou chwazi e jakmèl. E pou kisa pou chwazi moun jakmèl m jis renmen moun jakmèl m jis renmen moun jakmèl paske yo entèlijan pa fwa gen ladan l ki entèlijan se pou sa. Ok ok ok antouka donk e pa gen pwoblèm. M panse ke sa sa se premye ti antrevi nou fè ansanm avè w. Nou p ap kenbe w twòp. M panse ke nou gon pati 2 ke nou pral fè jodi a. Donk sa son avans ke n ba moun yo. M panse ke nan pati 2 a n ap gen posiblite di plis bagay. Ou konprann? Epi tou, si w gon mesaj ou t ap vle bay yon moun pwòch ou, se kiyès li t ap ye? Menaj m ki nan vi m nan.
Fò ta lonmen non yo. Da. Da. Ok. Antouka Da, de tout fason, jan m te ka di l, menaj ou panse a ou anpil. Paske la a nan antrevi an, m panse l pa t ap lonmen non. Donk li fyè de ou. Ok. Antouka, se yon plezi tou paske ou te la ansanm avèk nou sou plato a. M panse pwochen fwa lè nou gen yon lòt antrevi ankò, paske. Sa se premye pati an, dezyèm pati a nap gen posiblite di plis bagay. Epi tou si w gen yon moun nan ankò ou ta swete kòmsi voye yon mesaj ba li an Ayiti pou jan peyi an ap mache la, se ki moun li tap ye menm paske aktyèlman la nou pa gen yon gouvènman serye.
Premye moun nan se manman m. Manman m pran prekosyon, konnen mwen anpil. Fè anpil pridan paske peyi a li manke yon pakèt bagay sof ke pran prekosyon papa m, sè m, frè m, fanmi m.
Ok se bon antouka Luna se yon plèzi ke ou te sou plato a ansanm avèk nou donk janm te ka dil la e si wap voye yon mesaj bay staff. E Roslin Volcy an bay gou blan. Donk ki mesaj ou ta renmen voye ba yo pou travay la kontinye? Ok.
Tout sa nap fè, tout desizyon nap pran toujou pranl ansanm. Sof ke fokis sou sa nap fè a. Men nan men, nap fè wout la. Dakò Mèsi Louna se yon plèzi e pwochèn fwa ankò nap kwaze sou menm plato a ki plato li se Roslin Volcy production Rèd Rèd san pwen fèb ok di yon dènye mo. Dakò Mèsi anpil Volcy m kontan e m apresye jès la Mèsi bye a la pwochèn.